Alo bonjou bonswa nou salye tout moun kap koute kap koute nou se konesans plis ki antre lakay ou avèk Selassie Jean Job nou di w wèlkòm kèlkanswa kote wap koute nou ou menm ki sou Facebook ki sou Youtube ensi ke lèzoutre panèl nou salye ou Nou di ou mèsi pou lekout ou. Non nou se Silencieux Jean Job, jan nou te di l deja, se Konesans Plis ki antre lakay ou yon lòt fwa ankò. Jodi a nou pral elabore sou yon sijè nou panse anpil moun pa fè ka de li, yo inyore l. Nou menm nou gen yon posiblite, yon opòtinite jodi a pou nou elabore sou sijè sa. Sijè a nou pral vin avè l rapid la a. Nou pap tade, jis avan ke nou vin avèk sijè a, kòm nou toujou fè li nan ribrik konsèy la, nou vle pataje avè ou jodi an nan ribrik konsèy la, se pa gen moun ki janm fè erè nan lavi. Petèt ou kapab etone a sa n di la, kote w di, men non, m konn fè erè, moun fè erè, non, pa gen moun ki janm fè erè nan lavi. Se premye konsèy nou pou jodi a. Ke nou fon bon ti detay sou sa. La vi se yon lekòl. E nan lekòl la, gen profesè. Profesè la vi an se eksperyans ou. Tout sa ou wele èrè son eksperyans li ye. Ou sèlman aprann. de sa ki pa sou la, men ou pa fè erè. Si ou te dwe euh, fè yon bagay pozitif, ou fè l negatif, se pa erè ou fè. Ou sèlman fè yon eksperyans. Eksperyans sa a pèmèt ou aprann next time lè ou pral fè li, pou fè li nan sans nòmal. Se sa k fè nou di ou pa gen moun ki fè erè nan lavi. Si w te panse ke w te konn fè erè, n ap di w non, sorry, Ou pa fè erè, se eksperyans ou fè paske lavi son lekòl. Dot konsèy ke nan nou gen pou ou nan ribrik konsèy la se um, pa eseye pase tan ou ap chanje, ap bat pou chanje sa ou pa ka chanje. Pa eseye gaspiye tan w, si w ta pèmèt mwen di sa, ap eseye chanje sa w pa ka chanje. Fokis sou sa w ka chanje. Gen de bagay ke w pap janm ka chanje nan vi a. Pa egzanp, ou pap ka chanje wotè yon moun. Ou pap ka chanje wotè l. So, pa gaspiye tan w la ap pase tan w pou w ap pale oubyen pou w ap wè kòman w te ka fè l vin pi wo, kòman w te ka fè l vin pi kout. Ou pap ka fè sa. Gen de bagay ke w pap ka fè, pa gaspiye tan w. Ape eseye chanje sa ke w pap ka chanje. Si n ta pran yon lòt egzanp ki ka pou n fèmen a ribrik konsèy lan, se ta ou pa ka chanje pèsonn, ou sèlman ka chanje tèt ou. Fokis sou chanjman tèt ou, men pa eseye chanje pèsonn. An nou pati pou sijè a. Sijè nou pou jodi an se Pale moun mal se yon gaspiye tan. Pale moun mal se yon gaspiye tan se sa nou pral wè avè w la a jodi an. Pran ti chèz pa w la a byen poze paske nou pral fè yon bèl vwayaj. Nou gen anpil a di sou sijè sa a. Pale yon moun mal se yon gaspiye tan. Pou mwen menm, pale mal pa egziste. Petèt ou ka wè l diferan avè m, men mwen menm, pou mwen m panse e m kwè pale mal pa egziste. Poukisa? Paske. Gon konsèp ki di, moun k ap fè byen pa janm gen tan pou l tande moun k ap pale mal. Bon m redi l ankò, moun k ap fè byen pa janm gen tan pou l tande moun k ap pale l mal. Sou konsèp sa a m ka chita pou m di w ke Pale mal pa egziste pou mwen. Se pa paske l pa egziste non tou bònman li egziste. Paske si gen byen fòk gen mal. Men pou mwen l pa egziste pou kisa paske si w vle yon bagay li pa egziste pou ou tou si w vle. Si w vle yon bagay ou fokis sou li. Si w fokis sou sa w ap fè a, sa moun ap di pa gen enpòtans. Pa egzanp m vle vwayaje. M fokis sou vwayaj la. Di vwayaj la pa bon. Vwayaj la tap bon, pa itil mwen anyen, mwen se vwayaje m vle vwayaje, sa w ap di a pa egziste pou mwen. Se nan sans sa ke m te di, pale mal pa egziste pou mwen, li pa egziste pou ou tou. Suivan konsèp ke m sot eksplike la. Ann al wè sa k fè pale mal se yon gaspiye tan. Se pa sèlman pale mal tou, menm pale byen tou se yon gaspiye tan. Paske gen anpil moun ki amize yo. ap pale sèlman de byen de moun, ap pale mal de moun, yo menm yo pa regle anyen ki serye. Ou wè se yon gaspiye tan. Egzanp, ou ka wè yon moun nan ap pase yon kote, epi ou tande moun ap pale de moun nan. O, monchè, moun sa a abiye byen, moun sa a gen yon pafen ki santi bon sou li. Bon, pandan w ap pale de pafen moun nan, ou menm ou pa gen pafen. Pandan wap pale li pa met pafen an ou menm menm ke w te met pafen ou te met ou pat met pafen sa pa deranje moun nan kap mache a pa se pa deranje moun nan kap pase a ou pase tout tan w ap pale byen ou mal de yon moun pandan se tan moun nan ki pap fè sa lap fè a pale yon moun mal se yon gaspiye tan. Mwen majoute pou m di, pale ni byen ni mal de yon moun se yon gaspiye tan. M pa di moun pa pale byen paske pou chou pou ou fè sa w vle. Men analize byen pou wè, èske se pa yon tan w ap gaspiye lè w pase tan w ap iwonize yon moun, ou pase tan w ap denigre yon moun, ou pase tan w tou w ap di byen de yon moun, w ap di. Waww wap di mal de li. Eske sa chanje yon bagay nan moun nan? Eske sa deranje moun nan? Eske sa fè moun nan pa dòmi? Eske sa fè moun nan pa egziste ankò? M pa kwè sa non. Ebyen si sa pa deranje anyen nan moun nan lè w pale, kontinye pale se yon gaspiye tan. A wi se yon gaspiye tan. Ann al wè kèk fason moun ap gaspiye tan yo nan pale moun mal ni nan pale byen tou, paske se opoze. Ou wo, moun nan di w, monchè, misye wo konsa l sanble yon lepiwo. Èske sa deranje moun ki wo a? Absoliman non. Ou kout, yo di w sanble yon boutèy malta. Men kisa pou w fè la? Vant ou gwo, yo di w sanble yon bouboul. Eske sa deranje anyen nan moun vant gwo a? M pa kwè sa non. Vant ou plat, yo di w sanble yon tako. Ou tèlman plat ou sanble yon tako. M pa konnen gen kèk kote yo ka di l yon lòt jan men bò lakay pa m, mwen tande moun ap jwe moun tako. M pa konn sa k tako a mwen. Tako a sanble yon bagay ki plat. Tete w gwo, yo di w sanble yon vach. Men gwosè tete w, wè jouman sa yo plis pale pou fi. Bon, tete moun nan plat, yo di mwen pa tap gen tete men tete l plat tankou son zizi panm. Bon, di tout sa yo, eske se pon gaspiye tan? Eske w ka chanje sa wap di a pa sa wap, pa paske wap pale l mal? M pa kwè sa. An avanse toujou. Moun nan marye, yo di, a, pa konn sak pran li menm menm. Marye a se l pwòp. fè maryaj li gentan sou 3 maryaj li la swa l divòse oubyen l marye lap mal viv yo di sat te vow marye ou pa marye sou son fiyèd ou pa konn sa lè w moun ou bala bala oubyen ou pa konn sa wap regle yo pa konn sa wap tann ou gen pikan sou son gason yo di w ou son makoklen men kisa w dwe fè ou gen pitit bonè yo di w cho. Si w se yon fi yo di w se yon cholin, si w se yon gason yo di w yo pa konn sa k nan kò w, poukisa w pa ka tann bonè konsa w al fè pitit. Ou fè pitit an reta, yo rele l an reta, plita yo di ou menm menm ou pa t ap fè pitit. Pale moun mal se yon gaspiye tan, ni pale byen se yon gaspiye tan. N ap avanse ak kèk konsèp la a ou wè ki fanni men ki parèt. Yon ti jan e dwòl pafwa. Mwen e ri m ri o. Ou filozòf, w al lekòl, ou edike tèt ou. Moun nan di w, a, w ap vin pran pòz filozòf ou la, ou konnen filozòf ap mouri, moun sòt ap mouri. Bon, èske se filozòf la t fè w pa al lekòl? Ou pa al lekòl ditou, moun nan di w menm menm gade figi w san bon, ou analfabèt ou ye. Mwen menm manje sèl mwen pwòp. Kisa w dwe fè? Kisa pou fè? Ou genyen, moun nan di w ou ap pran pòz genyen w lan si w konnen ou pap mouri. Ou pa genyen, yo di w gad figi l malere, pase l pa genyen. Li la pa janm posede anyen. Pale yon moun mal. Ap pale byen de li, se yon gaspiye tan. Pa bliye wap koute Konesans Plis, yon emisyon ki reprezante pa Selansye Jean Job. Kisa nou fè nan Konesans Plis? Se vin avèk yon seri de sijè pou klere chimen w. Fè w konprann bagay ou te konn ap panse ki son big deal, li pa big deal. Li lè pou ou eseye a reflechi sou tèt ou, kontwole sa w bezwen, sa w vle. Pa okipe moun sou sa yo vle pou ou. Pa kite sa moun di entimide w. Rèv ou se destinasyon nan lavi. Sa w vle pou ou a se konbat pou li. Sa m ap di la yo, petèt ou te ka konnen yo deja men w te santi w ap fwase son moun pale yo de ou. Sa yo pap deranje anyen nan ou. Moun kap fè byen pa gen tan pou l tande moun kap pale mal. Si ou kontinye aji nan sans sa a, ou aplike konsèp sa a, m ba w garanti lavi ou ap gen yon gran chanjman e l ap fè pwogrè. Ann wè kèk nan fason moun konn pale moun mal ki pa deranje moun nan. Ou jwenn kèk moun kap travay di depi lè yo piti yo son yon gran travayè, yo travay yo travay trè di paske yo gon rèv yo bezwen reyalize. Moun kap travay di a, moun ki pap travay di a ou konn sal di? Ou menm depi dat wap travay, travay di a si ou pa gen lè ou mouri ou konnen ou pral al lajan yo. E moun ki pap travay di an. Ou konn sa yo di de li? Li menm paresas, parese pase l pa gen. Pa konn sa l vin fè sou latè. Men ki sa yo vle w fè? Pa kite moun entimide w pa pawòl. Tout sa yon moun di ka fè efè sou ou, se si w vle l fè efè. N ap pale de pale yon moun mal, e poukwa pa, ni byen, se yon gaspiye tan. Li lè pou w fokis sou ou menm. pou konnen kisa w vle, kote w vle rive. Kite objektif ou mennen w, pa kite sa moun di entimide w. Moun ap toujou pale, negatif ou pozitif, men sa pa deranje anyen nan ou. Si yon moun pale l pa touche w, sa pa gen enpòtans. Si l touche w, s on lòt bagay. Si m pral yon kote yon moun bare wout la, petèt m pa ka pase, m oblije tounen. Men si se pale l ap pale l pa touche m, sa pa anpeche m ale kote m prale a. Mete rèv ou an priyorite de tout sa w fè. Kite rèv ou gide w nan kote ke w vle rive. Pa entimide, yon lòt fwa ankò, sou sa moun ap di. Pale yon moun mal e ni byen se yon gaspiye tan. Ou ap koute Konesans Plis, jan n di an, yon emisyon ki prezante pa Silencieux Jean Job. N ap kontinye avèk menm sijè a ki di. Pale yon moun mal se yon gaspiye tan. Nou jwenn moun ki souf kap soufri, moun ki arive malad, ki menm panse a tiye tèt yo pa rapò a sa yo konnen oubyen yo panse moun ka di sou yo. Sa se yon yon absid. Son mal ke w fè tèt ou si w ta rive nan limit sa. Paske pa gen yon fè moun pap pale. Ou jèn jan anpil. Yo di monchè misye se jènjan se l pwòp. Ou pa jènjan yo di w s on koyo. W ap bat lari an vle di ke ou s on nèg ki gen twa kat senk mennaj, ap kouche madanm moun pasi pala. Yo di nan madanm moun ou gen pou mouri. Ou ret a madanm ou sèlman. Yo di sa a li menm nou pa konn di l gason. Paske sanble madanm li pran nanm li. Yo gen w bagay kanmenm pou yo di. Apwopo de tout sa w fè. W ap plede abiye w toujou santi bon, achte rad chè, mete sou ou, yo di se pou rad w ap travay, se pou soulye, se pou tenis, se pou wòb, whatever. Se sa w ap mache fè, ou toujou fre, fre sèlman w pwòp. Ou pa achte rad chè, w achte ti rad ou ka mete, met sou ou pou w sòti, yo di w pa wè sa a? Li pa menm sanble anyen. Se bagay tchip nèt sèlman l mete. Kisa yo vle w fè? Pale yon moun mal se yon gaspiye tan. Ni pale yon moun byen tou. De byen, se yon gaspiye tan. Analize byen byen pou w wè ki kote w ye e ki kote w vle ye. Pa gade sou sa moun ap di. M pa di w pou w viv tankou sangwen non. Men reflechi byen pou w wè. Nan etap kounye a, nan e, echèl kounye a, èske se paske w ap tande sa moun ap di ki fè w ap soufri? Oubyen èske e paske w mize sou sa moun ka di ki fè ke w nan soufrans? Si w gen yon machin, w alèz avè l, ou pa bezwen chanje l pou sa moun ap di. Gen moun k al pran bil paske yo pè pou moun pa pale yo mal. Si w te nan nivo sa a, ou te nan etap sa a, li lè pou w chanje. Pa fè anyen pou fè moun wè, m fè l paske w bezwen l. Se djòb nou nan Konesans Plis pou nou ouvè je w sou sa ke w pa t wè, pou n te fè w reflechi sou sa ke w pa t panse. Pa fè l paske yo vle w fè l, fè l paske ou nan nesesite pou w fè l. Gon diferans antre bezwen a nesesite. Pale mal pa konn tou lè 2 sa yo. Pale mal li menm, li pran ni bezwen ni nesesite l mete yo menm kote. Gen moun k al achte yon bagay jis paske l pa vle moun pale l mal. Gen moun k al prete kòb nan men moun pou l fè yon efò paske moun pa li pa vle moun pale l mal. Eeh ou fè tèt ou mal lè sa. Si w anpeche moun pale w mal, moun ap toujou pale w mal. E lè sa w ap pale tèt ou mal. Men si w pa pè moun pale w mal, m ba w garanti w ap fè tèt ou byen. Lè sa a ou menm ou p ap pale tèt ou mal. Sa m di an pa gen konfizyon, tout moun ki pè ap toujou pè, moun ki pa pè ap viv. Yo rakonte nou istwa de yon jenòm, misye leve yon bon maten, misye met rad li sou li, misye ale nan, li pran, li abiye pou l al nan stò l achte bagay ki pi chè nan stò a, sentiwon l, chapo kepil, mayo li, tenis li. Monchè se te bagay de gran pri. Misye di jodi a m pral met, m pral pran lari a m ap gade si m pap jwenn yon moun pou felisite m. Misye fin abiye, misye pran lari a, misye pase nan yon premye zòn, li pase nan yon dezyèm. Pa gen moun ki janm rele misye, ki janm di misye anyen. Sèlman yo gade misye sèlman. Misye di o! Pa janm gon moun la k relem ki dim monchè m abiye pou tout kòb mwen la m chè Anben son grimas map fè a Anben tèt mwen m fè mal m pran tout ti kòb m ta pral peye bil mwen mal pou pou m al kraze yon zòn poutan se zòn nan k krazem Sa te vin fè misye konprann chèche a fè moun plèzi pap mennen w oken kote Fè tèt pa w plèzi Si tete w gwo aksepta tete w Si w wo aksepta tèt ou. Si w sèch, ou mèg, aksepte tèt ou jan l ye a. Ou pa ka chanje sa. Si w razè, travay pou fè kòb. Si w pap travay, chèche travay. Pa al fè anyen pou fè moun plèzi. Si w ap chèche fè moun plèzi, w ap fè tèt ou mal. Jodi a nou tap pale de Pale mal se yon gaspiye tan. M te ajoute pou m di ni pale mal ni pale byen se yon gaspiye tan. Ou tap koute Konesans Plis, yon ribrik ki prezante pa Selancieux Jean Job. Mèsi paske ou tap koute. Nap rejwenn ou pou yon lòt nan yon lòt emisyon, pou yon lòt sijè, pou yon lòt bwase lide. Orevwa!